Salut, non mwen se Benjamin, aktè Troupe Basilic. Salut, non mwen se Sarah, aktris Troupe Basilic. Nou kontan rejwenn ou sou chanèl Troupe Basilic lan e n ap remèsye w paske w toujou like, kòmante e pataje videyo nou yo. Kontinye envite zanmi nou, fanmi nou ak moun ki pwòch nou gade videyo nou yo. Pa bliye abòne ak chanèl la e like, kòmante, pataje. Konsa, w ap ede nou avanse. Mèsi, ke Bondye beni nou. Tchao!

Anmweyy! Kisa? Ba Rebecca nan adiltè, nou tou le 2 a mouri. Non Rebecca! Rebecca!
Sa gen la cheri, sa genyen? Kot Kanaï?

Mwen w vreman diferan. Mèsi anpil dade. Ah Ou pa pèdi yon pwoblèm cheri. M pa lontan vre an reyalite. Lontan lè m te nan mwen aj la vle di m te ka fè yon pakèt bagay nan tèt mwen. Pou lenstan m se yon nèg pou m eksplike w vre m se yon nèg ki nan 9 mwa prèske 1 an la k ap viv pou yon fi. Gen sèlman yon fi. M pa wè m nan yon lòt relasyon oubyen m pa wè m nan yon kabann yon lòt fi ke Ke fi sa an reyalite pa wè kòman m ta ka eksplike w pou w ta konprann sa m di a man. S on fi depi m wè l man tout li fè li fè sizyèm sans mwen mache. S on fi m pa wè sa pou m ta bay. M anvi bay sa m pa gen pou m ta gen l malerezman m poko janm kapab. Men m ap genyen l kanmenm.
O fè m sonje frè m nan.
Ou pale tankou l konsa l te gon fi lè l ap pale de fi an kòm si l bay tout li menm kòm si l renmen fi a a tout li menm vrèman. Men fi a rive twonpe l. Ou fè m sonje l. Si fi sa tap twonpe m pa konnen, si fò la te renmen fi pa l la tankou m renmen fi sa tou m pa konnen. Non men se fason w pale a, se konsa l konn ap pale de fi a lè w tande lap, non l te renmen l, sa m kwè. Bon ka imajine w, ou wè jan map viv, alò w ta konprann ke yon fi te ka sèlman wè m la epi boom li antre sou mwen menm. Men sak pase ki fè fi sa paka avèw jan wap di ou renmenl ou renmenl lan epil paka avèw men kisak pase menm. Premye rezon selon mwen se mari li. Lèl di mari a bon m rele mari paske yo tap viv ansanm ok son mari li genyen bon li pa wèl malgre nèg lan abandonel ok m pral eksplike w pi devan paske se mwen k koz malgre nèg la abandonel fè tout bagay. Manzè fou avèg nan relasyon pou yon nèg an reyalite pa ka itil li anyen paske lè m di pa ka itil li anyen si nèg la te ka petèt fè yon bagay pou li nan sans nèg a kite kay la enpe twò rapid byen ke m te sa nan enterè m men nèg la te ka fè yon ti rezistans toujou sa pwouve m ke misye gen yon ti feblès tou l vin wè fi a l pa ka ba li l ale o malgre sa manzè fou avèg nan yon nèg avan w pale se avan w pale se mari l avan l pale se mari l bagay sa pou m pwoblèm an reyalite. E ou wè fi sa? Sil te fo pou mouri map mouri men fòm gen avanm mouri sa se pèmisyon m bay tèt mwen. Ou renmen l anpil?
M renmen l anpil, m renmen l anpil anpil. Li gon parenn ki renmen l anpil ki solid et fidèl avè l. Ou pa wè? Sa fè m lè m wè parenn nan jan l ap eksplike m jan parenn nan ap viv avè l sa fè m byen. Ok. Parenn nan ba l kòb pou l fè biznis. Nan konplo yon lòt zanmi kel genyen m achte m fè sam vle avèl m voye pran kòb la m fon moun pran kòb la epa pou mwen non pou kòb lan poul poul poul fonksyone mwen gon bon zanmi l ankò jan wèm dou la bon zanmi an mwen pran zanmi an m achtel toujou yap mete dè trak sou wout li kòmsi se zanmi an ki fè pon ant mwen avèl tout sam bezwen se zanmi an zanmi an emen zanmi an renmenl anpil li eksplike m men zanmi an fon pakèt bagay dwòl pou ken nan sanm. Nou pa janm ka ansanm. Papal li konprann kite papal abandone kay li a laj a 25 ou 26 ans fenk konnen moun kite papal lan e pa li t papal. Ou konprann? Li la pi rèd kòm si fi a li pa.
Sa vle di ou fè tout sa pa amou pou li avèw men li pa janm arive avèw men poukisa?

M ta ka di sa men l oblije renmen paske m santi li pa li pa gen lòt chwa. M pa wè sa pou m fè ankò an reyalite. Ou konprann ke yon nèg tankou m, m te ka sèlman gade yon fi l vin jwenn mwen. Epi fi a m ranpe, ou konn tande yon moun desann trè trè ba pou l anfin yon fi. M achte flè pou l lakay li, ou ta ka konprann ke mete m byen chik al Kafou an. Fi a vide dlo sou mwen. A, fi sa a s on bon fi. Bon!
Pou mwen wi, s on bèl fi tou, s on bon fi. M ta renmen yon fi konsa kote m malerezman.

Ti Bob!
M gen te eksplike w twòp bagay. Sa vle di ou di tout sa ou fè pou avèl tout sa ou dim yo la se pou Djoumane fè w li pa janm asepte avèw? Ah m fè de bagay kou patakòt bon dènye bagay man lap fete anivèsèl Mwen avèk menm zanmi an nou achte yon Spanish fly nou mete nan yon diven pou nou ba li ren ke pou nou soule l pou nou ta ka ou konprann wa padone m se ou wa padone m e pa fòt mwen. Non ou fèm sezi ou fèm sezi frè pam. Mwen se pa ke move moun non. Fanm nan vin Saopolo anlè a li di ke li pèdi travay li Djumali twonpe l avèk bon zanmi l bòs la. Mwen m pat konnen si se te ou menm. Li menm arive gentan ansent yon fi. Li pa ansent fini. Wi, li gen fi ansent.
Okontrè, se li menm mwen vin dèyè nan vil lan la ki fè m fè tout jou sa yo la wi. Bon l gen fi ansent ou vin dèyè l isit? Men nou pa wè l? Kèt, se ou ki gen fi ansent. Wi ma, bon, bon, bon m eksplike w dènye bagay ke m fè. Pa di moun sa non, ou wè, nou, an n konsidere ke nou zanmi. Se sekrè. L ap fete anivèsè l, m fè yon moun, m fè zanmi an soule l renke pou nou. Te pase yon ti tan ansanm, ou konprann. M konprann se yon abi m t ap fè men li echate nan tèt mwen nan lè a. Tout sa m fè bon, erezman paran nan m vini, m pa gen tan fè anyen. Sa vle di pa gen oken oken kontak ant mwen e Djoumali. Men ap genyen trè byento. Ou fè m sezi.
Ou di Djoumali pa avè w? Non, non, non. Ou fè m sezi.
Ebyen m p ap ka rete fò m ale pou m al mande l ekskiz. Nan ki sa m bwè la mezanmi m sezi epa Iben tout bon l ap pale. Kounya lòt la fè yon rèv li dil reve mwen menm avèk kalay menl pete kouri menl pran yon fouchèt. Aval fou nan kisam vre la jezi heeyy. Mya nan chache nèg mal tanpri yon baron moun fou mwen menm yey bon sa resi twòp pou mwen bon mwen menm mpa kapab li fou aah.
Avan w ale fòw fòm di w sa fòm fòm O mwen libere konsyans mwen. Men pwomèt mwen ke w pap di okenn moun sa. Non.
Afè lèt la se, se te plan. Se mwen k fè sa. Ou menm ki fè tout sa? M pa vle w konsidere, bon, yè swa ou wè valè tan nou fè ansanm, m fè manje, n manje, w al dòmi, ou wè ke m pa yon move moun, ou fenk di sa la. M pat fè l paske m mechan, m fè l. Amen wa konprann mwen. Epi mwen al ka Joumane se pa de pawòl non mwen di mwen panse se vre ke li avèg kòm e ou menm ki bòs la mwen panse vre lavèw wi se pa de pawòl mwen di mwen panse se verite wi. Avèm se sam te swete men an reyalite li pa vlem son fi ki renmen ti bòb avègleman li renmen ti bòb amò tout sa w di tout sa w di ou wè fi a bèl fi bon men ou eksplikel pawòl ti bòb fè li gen fiyanse nan.
De tout fason fòm ale pou mal mande Joumane padon. Nan men paw lèt lan se mwen t koz lèw va explike fanm ou kòman sa ye lèt la m pat gen lòt altènativ m te vle ti bòb kòmsi met on pwoblèm nan fwaye a mwen menm poum te pwofite de okazyon men m fèl pou ryen paske fi a pa janm men sou e bis lan e bis lan oh sa tèna dim nan w kwè e vre ti bòb ap jwe a dife mesye ti bòb gòs fanm. Papa jooma li pa la. Ti bob gwòs fanm. Sèl parenn nan l rete. Gad kòman m ta fè m achte parenn sa a. Si m achte parenn nan la jooma li pap gen lòt chwa ke al bay yo difisil anpil la. Ou kwè l konn sa? M pral rele Rebecca. M pral bay Rebecca zen sa a mesye. Depi Rebecca gen zen sa a nan men l. Ayo men. Depi lè Rebecca en pav zan ou mèt ap relel ou paka anyn m pa wè yon fanm sòt konsa. Yo, ak a kiyès wap pale la Dolph, anm Dolce li non Rebecca nan telefòn ou an.
Dolph?
Dolph de what? Mpa janm ka konprann ou. Nan dò nan dòmi Rebecca se kalay. Menm dòmi map dòmi map fè rèv m wè se ou menm ki kouche Rebecca san prezèvatif.
Sa vle di tout avanyè yo tap joure m yo jodi a nan pawòl Rebecca kap regle la mesye. Gade ta dòl vini mesye. An Enben Rebecca genlè fè nèg yo fou. Dènyèman m nan ka anba a Rebecca gen ti nèg ki t avèl la m pa konnen nonl Glenny ou Kenny. Ale pou w lage wòch dèyè tèt mwen. Manke tiye m.
Se sa w ap mache fè nan zòn nan wi. Tcheke fanm nèg. Mwen menm? Wi. Dyòl m sèmante sou vi m ba w 5 minit la. Si w pa kite la a, w ap.
Apre kisa w ap fè? Woy!
Woy!
Wè! Nan kou l, wè! Se pou tenten an te kanpe. Si mwen pa poze tout kesyon sa a, m te gentan pike tenten an wi. Wap kòz avèl kanmenm. Wap kòz avèl kanmenm. Epi m pral lakay la pou Rebecca, relasyon kalay sa, koupe m sa sèk.
Alo kaka. Woy. Si m defen, si Dòl pran m mouri, fò m al plen vèt pou Dòl. O, m ap rele polis. Pou Dòl vin devan lakay mwen. Dòl manke touye m mesye. Nèg yo genlè pran m, nèg yo genlè wè m pa gen fanmi. Chai! Bon, e pa li menm.

Yo fougan Ye
Dènye man mal M ta kot m ta kot senjak wi menn Ou ta kot senjak Yo Sa w al chache nan nan senjak Fred e ah zonbi an menn Zonbi an toumante m anpil anpil anpil M te oblije al wè senjak menn paske Fò m ka ba w solisyon nan sa Bon sa m bezwen an wè si m sot kot senjak sa m sot fè a si l pa ta mache jan m bezwen l lan se swa m tiye jomaly oubyen m tiye granmoun nan pa p gen lòt solisyon ankò ke sa a wè m sou nan la. Sa misye ap di la mesye wal kot senjak sa senjak pral fè pou ou zonbi ap zonbi nan moun do wal kot senjak sa senjak ye menm sa senjak pral fè pou ou avèk zonbi menm solisyon wap chache menm solisyon wap chache sa misye ap di la mesye.

Alò Jojo m gentan fè kòmand lan, m fè kòmand sòdedin an, batat, pòmdetè e avèk 2 ju natirèl, zoranj jan w toujou renmen l lan e m kwè nòmalman patnè ap vin avè l pou nou la. Di m non, sa w gen w bèl konsa la?
Sa w fè pou m?
Non franchman w vrèman bèl e nòmalman se vre w se yon fi ki toujou bèl men

Alò Jojo se jan w te mande l lan se pòmdetè frit depi lontan m konnen w renmen sa avèk jus zoranj di m non e m vrèman kontan le fè ke w te aksepte sòti avèk mwen an sa fè m plezi e lè m ap gade w la m wè w vrèman vrèman vrèman bèl di m non sa k nan lavi w menm ki fè w bèl konsa.
Mwen menm tou m santi m kontan paske sa fè lontan m pa fè ti sòti sa yo. M toujou chita, kouche, panse. M vrèman kontan. Alò se jan m te di w lan, m vini pou m chanje lavi w, pou m w pa bezwen ri non se verite, m vini pou m ka chanje lavi w. Tout sa w pa t konn fè yo, m vini m ka enplante yo nan lavi w. Tankou sòti avèk ou. Ale nan plaj, ale vizite yon vil touristik. Tout jan de bagay 2 moun, 2 moun ki renmen, sètadi 2 moun ki l'un apresye lòt, dwe fè youn pou lòt. Ou konprann?
Ok, pa gen pwoblèm. Ok.
Enben, n'ap goute manje a? Bon apeti. Mèsi, ou menm tou. Se vrèman bon.

Baz ou nèg saj ou ye menn m pa rele misye m pran nan bay yo nan men misye tou menn ou mèt a rebèt ou mèt a rebèt ale dwat menn wap jwenn kras la ou mèt baz ou mèt ale dwat ou mèt ale dwat baz ya ya ou mèt ale wap jwenn kras la ou mèt ale tou dwat menn ya respè vakabon monchè yon ti inosans konsa menn sot andeyò menn ou pa konn anyen menn e souri pou fè kòb menn. Yo ou pa gen zen, ou pa, ou pa, ou pa, ou pa gen sa nan djakout ou tande yo.
Dènye fwa Dodo fèm sa. Ou men ou gade, ou an fas mwen tande. Yeah. Ou an fas mwen. Map vide wata kan menm. Ou pwaz moun sivilize ou ti vole sal. Ou men ok ou an fas mwen.

Toujou chita a panse lè m pou kont mwen. Ou konnen m vrèman kontan le fèt ke m wè w te tande konsèy mwen, sètadi m te di w pou ou fort e m wè m wè ekspresyon vizaj ou gentan montre m sa e sa fè m vrèman kontan paske se jan m te di w lan ou son jèn fi lavi pa fini se vrè tout sa ki rive w yo rive se ann lese yo dan le pase answit pou kontinye viv e m kwè ke Se pa se pa kem vle potem garan men m kwè ke m la pou m fè w erez. Sa m pat fè sa m pat fè dan le pase m si e sèten ke kòm le desten mete nou an fas ankò m si e sèten ke nap m la pou m fè w erez. E m swete m espere ke w kwè nan sa map di.

E answit ann kontinye vi nou, jan m di w lan, n ap sòti, n ap vizite de bèl bagay, yon fason pou nou, pou m ka eseye de bliye tout sa k pase yo. Men gen yon bagay la, m gen yon parenn ki vrèman renmen m anpil, e mwen menm mwen renmen l tou. Nan moman an la, se li k la pou mwen, fò m ta pale ansanm avè l, mete l alèz, okouran de tout sa k ap pase.

Sa m gen pou m di w tou. Vous êtes en train de regarder Bon, Benjamin, m te di w deja, m gen yon moun ki vrèman, vrèman chè pou mwen. Sa vle di m pa ka pran yon desizyon san li menm, mwen sipoze pale ansanm avè l. Li menm tou ka pote yon ide pou mwen paske nan tout pwoblèm, li toujou la pou mwen. Tout sa m ap sibi, tout sa k ap fè, li toujou la ansanm avè m, li pa janm lage m. Li renmen m anpil e mwen, mwen renmen l anpil tou. M pa kwè m ka pran yon desizyon konsa san ke m pa mete l okouran de sa k ap pase. M konprann.
Tamoun sa e pou ou? Se. Parenn mwen.
A, parenn ou, ok. An palan, an palan de sa, Djoumaly, yè, swa yè, yè oubyen avan yè pandan m t ap, m t ap chèche yon bagay nan vil lan, answit, m rankontre avèk yon, yon tonton. Mwen, mwen te panse ke m te sèlman pou kont mwen nan vil lan, answit m rankontre avèk yon, yon tonton m e atèl pwen m pale l de ou, right, m pale l de ou e Misye vrèman misye vrèman p anvi rekonèt tou e m te di l ke n ap manke m fè sa trè byento alò kanmenm fò m te avèti w sa tou ke m gen toto m nan vil lan so m te m te panse m te sèlman poukò m nan vil lan e kounye a m rankontre avèk tout sa m panse se se se youn nan bagay ki ka ede m e pou m plis rete isi a nan vil lan konsa m di w non. Men eskize m anvan w di sa w pral di m nan

E lotrejou lè m te di w tou mwen t al legliz lan, mwen te al legliz vrèman. M ta byen renmen rekonèt li. Ki lè w fè m rekonèt li? Bon, m panse nou ka nou ka make yon randevou pou n pou n kapab rankontre. E parenn ou an tou, m ta m ta vrèman byen renmen rekonèt li piske w di m s on moun ki la pou pou ou toujou la nan nan tout bon e move moman. M panse jan de moun konsa yo li enpòtan nan vi an. M mwen menm tou m ta byen renmen rekonèt misye.

M gen tan ap fè pwosesis pou m pou m ta fè transfè pou m kapab travay isi a yes pou m tou rete la paske kote future madanm mwen ye se lap rete. That's why as well fè bri. Sa w panse? Sa w panse de nouvèl sa? Ou panse si transfè a ta li ta rive posib li ta pou bon bagay? Pou mwen m pa konn pou ou. Sa ap enpòtan.
Alò akoz de ou menm m oblije chanje pratikman tout sa k nan vi paske Ahh ou se vi m te toujou di w sa depi m te tou piti ou son moun ke m renmen anpil ou son moun m apresye pou fason w pou fason ke ou konsidere moun ou respekte moun ou son fi ki vrèman janti alò si m si m rejwenn chans sa ki se rankontre w ankò ke m toujou di ki se le desten.

Misye ap fè rechèch pou mwen. A la limit ke misye ban mwen repons, m ap kontinye paske ou konnen m p ap janm bliye w e sitou si ou di se frè w. Sètadi m ap fè tout sa k depann de mwen pou m kapab ede w nan ka sa. M p ap ka rete non paske m pa di paran mwen m ap sòti. M pa vle l vin nan kay la pou l pa jwenn mwen. Fò m rantre. Bon, pa gen pwoblèm non. Franchman, se te yon reyèl plezi pou m te la avèk ou. Ansuit, m apresye moman n pase ansanm nan. Se

Mwen pa ka rete viv nan manti pou tout tan. Sa vle di fòk mwen bay verite paske manti pa bon pou m ap bay moun manti, pou m ap fè w kwè nan manti. Ou konprann sa m di w la? Wi, e tou pwovèb la tou di tou manti pa fon. Regarde, bay manti jodi, bay manti demen, yon jou konbyen fè mou. Mwen pa vle ba w manti, mwen vle relax avèk nou, mwen vle di nou tout sa ke mwen fè e mwen gen pou m fè osi. Ok. Lotrejou lè mwen te ale pran vòl lan, lè mwen te di mwen pa, mwen pèdi vòl lan, mwen pèdi vwayaj lan. Donk se pa t vre. Men sa te genyen?
Mwen, lè mwen te kanpe pou m te pran taksi an, mwen t ap tann taksi, mwen pa t ka jwenn taksi. Epi mwen kontre avèk yon patenè ki t ap pase sou wout lan. Mwen mande l pou l al chèche yon taksi pou mwen. Kounye a la, l ale chèche taksi pou mwen byen se vre. Lè m gade, mwen wè se avèk Kenny li vini.
Mèsi paske w tap gade nou. Pa bliye renmen, kòmante, pataje videyo avèk zanmi nou sou WhatsApp, Facebook, Instagram. Tchao!